Chen mechan ansanm avèk on pil solda debake la pou ta kapab rive nan zòn Fuji. E pral genyen ti bouch long antre mesye sa yo ki fè pati menm baz. Gen yon enfòmasyon ki pral veyikile ki fè kwè ke ebyen la plèn an danje paske a nenpòt ti etensèl la dife kapab eklate. Men kisa ki alabaz pwoblèm sa? Paske gen yon pakèt enfòmasyon k ap veyikile e enfòmasyon sa yo gen anpil nan yo se vakam tou ok. Men sèl sa pou konprann o nivo de laplèn la sa ki evidan se ke yo bezwen plase yon seri de sòlda tou pre blòk ke chen an kontwole. Fòk mwen di nou ke gen yon zòn ki rele Fouji, gen zòn ki rele Larenesans. gen entansyon pou ta kapab plase yon Taliban, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, o nivo de blòk Fuji an. Eske Chen an li menm li dakò? Donk Chen an sanble pa dakò nan lojik sa. Epi, genyen yon lòt enfòmasyon ki ap veyikile tou ki ta fè kwè yo ta bezwen al plase chalè o nivo de Vilaj La Renaissance. Genyen bouch long, tout nèg kanpe sou gad yo. Blòk Chen an kanpe, lòt gwoup kanpe, men gen enfòmasyon ki vin jwenn nou tou ki ta fè konprann ke Chen an ta gentan pèdi. A chak fwa mwen di ta nan yon fraz, konnen ke fraz sa li o kondisyonèl. Li ta gentan pèdi 3 sòlda. Eske te genyen lese frape? Men sa ki sèten se ke gon aktivite konsa k ap fèt nan plenn nan. Sou kesyon pèdi sòlda, sou kesyon pou plase chèf, nou mete tou sa yo o kondisyonèl. Men kanmenm gen kèk mouvman k ap fèt. Gen anpil nèg ame o pwen ke nan mitan jounen 9 fevriye 2026 la, gen anpil enfòmasyon ki vin jwenn nou pou fè kwè ke gen anpil nèg ame nan baz Chen an ki yo menm pran direksyon Fuji e enfòmasyon te fè kwè ke nèg yo te vle ansèkle Fuji. Alò, èske. E mesye yo ki nan baz Chen Mechan yo ap kanpe an kwa kont enstalasyon sa yo piske nou konnen Chen Mechan li menm li genyen yon atitid ki yon ti jan parèt nou pap di soup non men kan menm li yon ti jan diferan de anpil lòt chèf de gang ki yo menm nan viv ansanm paske nou raple nou nan yon epòk pandan vil la Anpil kote te gen resèt lè w pase nan baz 400 mawozo gen poste de peyaj, ou pase nan kanaran gen poste de peyaj, men lè machin yo fin pase, lè machin yo rive yo antre anndan kwadèmisyon pat genyen poste de peyaj, alò petèt kounya kapab gen poste de peyaj, men jiska prezan anpil moun estime ke ebyen chen mechan li menm. Li oblije te antre nan viv ansanm paske gon reyalite ki anfas si li pa antre lap mouri paske li anfas lapolis li pral anfas bandi donk li oblije te fè chwa sila men pa bliye se te yon sòlda tou ki te konn kolabore avèk lapolis bon brèf antouka sa ki evidan pou nou an se fiksasyon sou laplèn pou konnen kisa kap pase o jis nou pwomèt ou nan nèks emisyon nap pote tout detay ba ou men sonje ke. genyen aktivite nan plenn nan. E aktivite ki genyen la a, li kapab debouche sou yon lese frape antre sòlda Chen Mechan ak divès lòt sòlda tankou Nèg nan Blòk Kanaran epi lòt nèg yo ta genyen entansyon pou vin plase nan blòk sila yo. Genyen aktivite o nivo de Mirbalè. Gen lese frape antre Bòbèl, Taliban, Bakòp Feray e fòs lòd yo. On vyen de nou fèr savwa ke genyen ti avanse ki ap fèt la paske gen on imaj mwen tap gade talè a la a. Ebyen imaj la ta fè kwè ke nèg yo gentan kite Six Even. Men eske ap gen lavi tankou jan yon fan di m sa? Paske ou konnen, batay sa ki gen la o nivo de Mirebalè, e se yon batay a chak fwa gen yon pote kole, ebyen gen de twa bandi ki tonbe. Enfòmasyon ta fè kwè ke nèg yo gen tan vide de twa grenn bandi atè la a nan kad pote kole ki genyen jounen 9 fevriye 2026 la o nivo de Mirebalè. Men kòman batay la ye? Lè bandi yo atake bandi yo, yo menm yo ba yo de twa mò. E lè bakòp feray e lapolis atake tou, yo bay bandi yo de twa mò. Men nan dènye moman sa yo fòk mwen di nou ke fòs de lòd yo, yo plis rete a la defansiv nan pèspektiv pou kontra atake. Sa se analiz pa m. Bon, eske m pa rive twò lwen paske gen anpil moun ki di ke Strateji lapolis, ou pa bay li men pa bliye sou tèren an gon strateji de konba. Mwen m pa konnen l, se sèlman nèg yo ki konnen yo. Ok. Paske lè w ap gade la a gen pakèt nèg ki chèf, gen pakèt nèg ki se swat, responsab operasyon, donk nèg sa yo se strateji yo genyen. Si yo pa t gen strateji, bandi yo t ap gentan pran mòn de lagras la. Mon jèn nan yo tap gentan pranl deja sa vle di nan dènye moman sa yo kisa ki fè yo a la defansiv Alix fils aimé ouvè zòrèy ou mesye l premye minis nou priye w an gras tanpri souple tande se paske nèg yo bezwen materyèl fòk ou bay materyèl Alix Alix fils aimé premye minis ou te saj lè w te kandida pou pòs senatè ou te saj anpil. Ou tap mache mande vòt, men jounen jodi a ou premye minis, ou preske di ou pa bezwen pèp, men wap toujou bezwen pèp, paske premye minis se pa fini, si w ale nan eleksyon ou prezidan pa vòt popilè la, lap pi bèl toujou. Men kite m di w, reponn nou kesyon sa, kisa moun mibalè fè nou? Kisa mibalè gen avèk nou ki fè nou pa vle di anyen pou mibalè? Malgre gwo batay Mibalè kap fè Tazong, souvan yon ti bout kouto fizeme, Mibalè libere wi. Batay kap fèt Mibalè a son batay ak Zong wi. An yon ti bout kouto paka voye la Mibalè? Antouka, sèl sa m konnen, e pral gen zen nan peyi a paske ou gade pou wè la, pandan bandi ap fè atak nan yon seri de kote, ebyen, E gouvènman an mande pou tout nèg k ap batay la, tout nèg brigad, depoze lèzam. Nèg Mibalè, Otodefans, Feray, depoze lèzam. Nèg Kanapevè, depoze lèzam. Bandi yo, yo menm, m pa konnen ki sa Leta pral di avè yo e ki sa Leta pral fè avè yo. Men pou brigad yo, yo mande yo depoze lèzam. Fò m di nou ke gen yon alèt. M pa konnen si s on strateji. o nivo de lenstitisyon polisyè, paske pa bliye gen kèk deklarasyon ki konn ap fèt, yo konn parèt kòm yon veritable parad. Y a le coordonnateur general du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, ki se Garry Jean Baptiste, li alerte CSPN nan ki gen nan tèt li Alix Didier Fils-Aimé, epi lòt responsab yo, sou. Yon sitiyasyon ki ap pase o nivo di departeman di Sid. E sitiyasyon sa a se pwobabilite pou ke anpil bandi ta kapab pran direksyon departeman Sidès pou y al tabli baz yo. E si w kite bandi yo pran direksyon depatman sila a pou yo fè baz yo, l ap parèt difisil pou otorite yo nan Leta pou kapab deloje yo paske anpil kote bandi pran, li parèt trè difisil pou kapab deloje yo. Responsab la di pa rapò ak operasyon, entèvansyon, oubyen pseudo operasyon ou pseudo entèvansyon ki ap fèt oubyen ki pral fèt, ebyen bandi yo deja planifye pou kapab pran anpil direksyon pwovens. Se konsa. Depatman Sidès la se youn nan kote ki vize. Se sa k fè, nou ta kapab di gouvènman an li gen tan voye 3 blende au niveau du département du Sud-Est e gen yon 150 polisye la a ki yo menm deplwaye nan nouvo polisye yo pou kapab al jere depatman sila a. Antouka, ann tande Gary Jean Baptiste.
Mwen salye tout moun nan popilasyon ayisyèn nan sitou popilasyon sidès la. Moun lavale mwen salye nou, mwen voye mesaj sa pou nou sitou nan popilasyon sidès la. Nou ap mande tout popilasyon an an jeneral men sitou lapolis nan depatman Sidès la, direktè depatmantal Sidès, n ap mande udmo, n ap mande komisarya nan Marigo, komisarya nan Kay Jakmèl, komisarya Jakmèl, tout polisye ki nan sidès komisarya lavale map mande nou reveye nou alète popilasyon an sou rèv sou objektif Bandi Viv ansanm genyen pou anvayi Sidès la. Depatman stratejik mesye yo ap eseye genyen kounya la se Sidès, sitou nan moman kote yo gen enfòmasyon genyen ansanm operasyon k pral mennen nan. baz yo e ki deja fè anpil ladan yo deplase, sitou nan Ba Dèlma nan Bèlè, rèv yo se okipe Sidès. N ap mande popilasyon an pou yo fon sèl avèk polisye yo, n ap mande DG Lapolis la, nou konnen nan moman sa la koze CSPN otorite ki pouvwa yo fini, yo p ap okipe yo de sa, Men nap mande DG lapolis la, nap mande dcpa, nap mande direktè depatmantal oubyen direktris depatmantal Sidès la pou l ranfòse, bay lapolis la mwayen pou yo fè fas a danje ki pandye sou popilasyon nan Sidès, popilasyon. nan nivo Peredo, Marigo, Kay Jakmèl, Jakmèl, Bèlans, nan nivo Lavale, tout Sidès la pou anpeche bandi vin tabli nan Sidès pou Boule, tiye, vyole, kraze, brize menm jan yo konn abitye fè l. Mobilize tout moun kèlkeswa kote nou ye, mobilize pou ke nou anpeche, pou nou fè echèk a objektif sa a, Garry Jean Baptiste ki se ko-òdonatè SPNH 17. Ebyen l voye mesaj la pou nou pou nou pa dòmi, pou nou mobilize, pa kite bandi vin retire n nan paradi nou nan sidès kote ki pa konn genyen malandren, kote malandren pa janm alèz, mobilize pou nou fè echèk ak tout. malandren, tout teworis ki ta vin tabli nan depatman sa. Mwen se Garry Jean Baptiste, jan nou konnen l deja, mwen pa nan peyi a pou lenstan men kè m rete atache a nou, mwen sansib, mwen renmen nou, mwen salye moun Lavale Lakay, mwen salye tout moun nan peyi Dayiti, notamman moun Sidès, veye, veye, veye.
Antouka fòm di nou ke Petyonvil li menm li pa mele. E Petyonvil menm lè w tande gen lòbèy yon seri de kote la Petyonvil se aktivite kè kontan le dimanche 8 fevrier 2026 dans la soirée se aktivite kè kontan nan Petyonvil men gen yon ti video la ki parèt trè viral kote ke genyen 2 polisye kap Simen fay sou yon jenn gason ki vin nan aktivite kè kontan. Bon mezanmi gade yon tèt chaje gen lontan moun pa danse kanaval nèg yo ap ba nou ti plezi pa yo polisye ap bay dezòd paske eh m wè sitwayen sa li menm son nèg bon li te ka bay dezòd tou men si w metrize l ou pa gen dwa ap tire fay sou li se kòm si polisye yo te vin nan kanaval tou lè konsa mete zam nan yon kote vin danse kanaval epi tire fay a jenn gason yo pap konnen si e polisye nou ye. Epi si n ap pran fay, n ap pran fay, n ap bay fay, n ap bay fay. Antouka Petyonvil li menm se aktivite kè kontan Petyonvil pa mele. Genyen yon dosye la kote ke Défenseurs Plus li menm li panche sou li, li fasilite aksè ak kat idantite pou plis pase. 600 deplase entèn nan Pòtoprens. Kolektif Défenseurs Plus li menm pèmèt ak plis pase 600 deplase entèn ki ap viv nan 5 kan Fortune nan zòn metwopolitèn Pòtoprens jwenn kat idantite nasyonal, se sa òganizasyon an anonse jounen lendi 9 fevriye 2026 la. Inisyativ sila vize ranfòse pwoteksyon sila yo ki pi vilnerab epitou garanti.

Envizibilite administrativ. Nan yon kominike, Défenseurs Plus soulinye ke absans pyès idantite rann moun sa yo pi vilnerab toujou e limite yo nan vil la paske yo pa kapab ale nenpòt ki kote. Òganizasyon raple ke dwa ak idantite se yon obligasyon konstitisyonèl ki enskri nan angajman entènasyonal Ayiti pou benefisyè yo Kat idantite a se yon zouti esansyèl pou vote, pou kapab jwenn sèvis piblik e patisipe tou nan vi sosyal e demokratik. Odela de repons ak ijans imanitè, Kolektif la mande otorite enterimè yo pou kapab ranfòse kolaborasyon avèk sosyete sivil la yon mannyè pou favorize retou lòd konstitisyonèl epi tou òganize eleksyon kredib, enkliziv e transparant. Inisyativ sila a make yon pa konkrè vè enklizyon sitwayèn moun ki deplase entèn e li montre tou wòl krisyal sosyete sivil la nan defann dwa sila yo ki pi mal. Dyalòg ou enpas? Ebyen, Josué Pierre-Louis li menm li lanse yon apèl dirèk. bay premye minis Alix Didier Fils-Aimé. An nou koute. Menm si nou pral nan eleksyon kounye a la, nou oblije gen yon dyalòg. Paske nou nan yon sitiyasyon akonstitisyonèl. Sa vle di ke pou jere peyi a, pou atenn objektif vize yo, obligatwaman gen nesesite pou tout moun chita, dakò, pou pale ansanm. pou n wè ke kòman ke nou pral defini les grandes orientations de la transition. Chita pale pa vle di chwazi yon prezidan. Non, men se rezilta a, nou pa ka fikse sa k pral rive. Se rezilta a ki pral bay avèk les acteurs yo, se rezilta a ki pral konnen ke èske se nan eleksyon ke nou dwe ale imedyatman, èske chita pale a vle fè ke pou nou poze les grands problèmes du pays, paske pa bliye ke sa pral fè 40 ans 40 ans dans la vie d'une nation menm dans la vie d'un homme, d'une femme généralement se bokou donk m panse ke se le moman pou n chita pou nou fè yon evalyasyon pou nou fè yon envantè pou nou fè yon eta dè lye kès ki a mache kès ki na pa mache dakò e mete an plas le diferan eleman de la kriz mwen menm mwen detèmine 7 eleman de la kriz ke nap gen nap gen nap gen okazyon pou n bay scoop e primè la pandan deba yo donk m panse ke se rezilta sa. k ap di kote ke nou prale. Mennan,
si nou prale eleksyon e nan 6 mwa, se sa kalandriye CEP a di, donk pa gen nesesite pou yon prezidan. Men si nou pa prale eleksyon nan 6 mwa, sa depan de dyalòg la tou, fòk nou chwazi yon prezidan pou n ale, pou n ka pase bokou plis de tan.
M pa t ap di l konsa. Fòk tout moun al nan dyalòg la, se rezilta dyalòg la ki pral di kisa ke nou pral fè. Dakò? Donk monosefal, bisefal se pou kwafè a. Se an fonksyon de ki obyetif ke nou pral bay tèt nou. E si nou pral nan eleksyon, e nesesite yon dyalòg. Men pou mwen eleksyon se premye eleman de la kriz. Paske chak eleksyon anjandre de nouvèl kriz. Eleksyon ki ta dwe kòmsi fè nou pase de yon etap a yon lòt alò ke se eleksyon. ki mete nou nan sa kounye a. Donk fòk nou fè yon gran refleksyon. Dakò? Donk e sa e sa k fè ke nou nou m defini sa m trete sa nan liv mwen, des élections sans choix. N al nan eleksyon pou n chwazi men se kòmsi pa gen chwa ok. Chwa a toujou konteste. Donk si nou pral nan eleksyon rapidman tèt bese èske sa vle di ke eleksyon s on eleman de rezolisyon de kriz ke nou ye a? E sa k fè nou pwone nou menm pou nou chita pale,

ou mete aksan sou nesesite pou gen yon dekrè ki fikse les contours de la transition e ma kesyon eske tranzisyon aktyèl lan li soufri de sa m ta ka rele yon flou nòmatif e dezyèm volè kesyon an eske dekrè a l kapab legalman ankadre la dure les missions et les limites de la transition?
Trè byen wi alò. E mwen m pa nan je ne suis pas dans le secret des dieux m pa konnen petèt dekrè sa ka gentan pran ok mwen pa konnen men mwen se yon pwopozisyon ke m fè m panse ke fòk gon kad nòmatif ki pou detèmine fikse dakò lè kontou kòm on di ke de sèt peryòd mentnan wi nan dekrè a tout sa ap aktikile paske pa bliye ke dekrè 2000.

Non, bon se ke pa bliye ke menm nan baz akò, menm akò 3 avril la li te prevwa sa. Akò 3 avril la te di ke n ap aplike konstitisyon an, dakò, nan dispozisyon ki kapab aplike, men an nou antann nou konstitisyon an pou lenstan li pa ka aplike dan son antyète. Donk fòk nou pragmatik, fòk nou fè se konsta. Nou pa gen palman, gon bann enstitisyon ki defayant, nou pa gen elu, donk se evidan ke konstitisyon an donk gon ti defisi de daplikasyon, donk pou lenstan. Men fok tout sa ke nap fè nou fèl dan lespri de la konstitisyon. Nap fèl dan lespri de la konstitisyon, men fok nou pragmatik, fok nou defini on kad ki pèmèt nou avanse nan peryod ke peryod sa ki tenu kont de peryod sa. E sa ke nou poze kom.

Wè se 2, se 2, se 2, 2 apwòch diferant. Men gen nesesite efektivman pou gen yon dyalòg politik, pou gen yon chita pale. Paske nan peryòd kounye a la, pou nou abouti vrèman pou gouvènman an, ekip li la a kapab livre, li oblije chita avèk lèzaktè politik. E lasosyete sivil, e tout bon nèt.
Eske kad nòmatif sa ke wap pale a, yn fwa ke nou ta rantre nan demach sa oubyen pwosesis lan demare, akò 3 avril lan li sètènman kaduk, byen ke anpil moun panse ke li fini, men avèk konsèy dè minis lan e premye minis lan ki la, gen moun ki di tou bònman ke akò an li pwolonje. Eske a pati de, di moman ou nou kòmanse kad nòmatif lan, akò an li kaduk? E mwen te di sa nan mikwo Scoop e tout lòt kote ke m pale, m panse ke akò 3 avril la se te yon bon akò. E m menm di ke de 87 a no jou, nan tout akò politik ke m li, ke m gade, ke m travay sou yo, m panse ke akò 3 avril la se yon akò ki vrèman de trè bòn kalite. Donk, mentnan,

Nou gen yon ti yon ti pwoblèm m ta renmen pou analize pou mwen. 1, Konpòtman konseye yo, tantativ de koudeta, de ranvèseman, de vyolasyon. 2, lè dega wè ke yo menm yo fè pandan jesyon yo, sa vle di brakaj, detounman de fon de leta etsetera, denonse dayè pa anpil antite entènasyonal, nasyonal etc. Ansuit, asasina militan mouri Yo yo epengle yo. E mentnan nan fen manda a la a, tantativ de koudeta, se pa mwen k di l, se pouvwa a menm ki di l, ki jan, ki sò yo, paske m wè yo sòti yon yon yon dekrè pou yo pwoteje tèt yo, kòm jiris, doktè, ki sò yo pale nou? Klèman sa ou ka fè avèk yo. La ou mande la kounye a pou n fè le bilan des conseillers, le bilan des membres du conseil présidentiel de transition. Bon, m panse ke si n ap abòde sa, si n ap fè bilan cpt a, fòk nou fè l a de nivo. Fòk nou fè l o nivo enstitisyonèl, dakò, e fòk nou gade pou nou wè ki konpòteman aktè yo. E si n ap gade koz echèk la.

yon aktè ki koz echèk cpt a. Nou ka mete Smith Augustin, mwen regrèt ke se Edgar Leblanc Fils ki te kòmanse kòm premye prezidan konsèy la. Avèk yon lòt moun kòm prezidan, petèt ke m panse ke echèk la te ka, konsèy la te ka bay de meyè rezilta paske Edgar Leblanc te gen yon mank de lidèchip. Ok, answit se toujou. konplike lè ke imaj ke moun nan bay eksetera men dan lè fè se totalman diferan mwen panse ke Edgar Leblanc se youn nan moun ki koz echèk CPT a men map mete aksan tou sou yon bagay ke pèsonn moun pa di de obsèvatè yo tou yo gen yon pa de responsabilite nan sans ki fè kem di sa se domaj ke yo pa jwe wòl nòmalman ke akò la oubyen ke dekrè a te asinye yo. Paske se sanse e se wòl de vijil ke yo te genyen. Se yo ki te genyen pou te fè ekilib. Se yo ki te genyen ki pou te kòmsi gardyen menm di tanp. Men malerezman y al antre nan menm chema avèk lòt konseye yo, antre nan nominasyon, antre nan tout kestyon sa yo ki fè ke yo vin alò ke se pa de manm votan ke yo ye, donk yo vin bay pwoblèm tou, yo vin pa ka jwe wòl dekilib ke yo ta dwe jwe. Men, apre sa gen lòt aktè. Pa egzanp, peryòd Fritz Alphonse Jean an, se yon peryòd ki pa bay twòp rezilta o Ensanm Dola. Donk, se yon peryòd de blokaj li ye. Donk, tout aktè sa yo, yo pa t jwe wòl yo. E youn nan rezon ki fè ke aktè sa yo echwe tou, se paske yo te koupe de baz yo. Sètadi ke lè yo rive, non sèlman ke yo pa mete Akò 3 vil an aplikasyon, men yo toutou detache yo de baz yo e yo deside kounye a, se kèk voye yo, ki te voye a, e yo deside ale pou kont yo, dakò, dan lavanti, enterè pèsonèl eksetera. Donk se tout sa ki fè ke Konsèy la vin echwe. Answit gen de movè chwa ki fèt, yo fè erè de dyagnostik.

Men pa gen oken pwojè pwofon e serye ki te abòde veritableman. Ki jan w wè desizyon yo pran pou yo, dekrè yo pran pou yo pwoteje tèt yo a? Dekrè sa a se yon blag li ye e ki pap ka rantre an aplikasyon. Dayè tèks la klè ke se le Sena.

Donk pa gen yon moun ki ka kòmsi bay tèt ou yon sistèm de pwoteksyon pou w pa al devan Haute Cour de Justice. Answit tèks la tou nan li menm tou li pa li pa byen ditou, s on tèks ki fè yon konfizyon, ou wè ke se yon se yon blag ki trè mal trete, trè mal redije. Donk sa s on blag li ye e li p ap antre an aplikasyon e ke pa gen oken tribinal ki pral aplike li e dotan plis tou s on tèks ki konteste tou donk ki pa gen okenn valè jiridik. Humm
doktè wap pale de echèk kavite a la ou gon moun ou pwente du dwa ui Gerald Gilles poukisa Gilles eske ou fè referans avèk Biden se a sèlman ou di mwen gen de lòt bagay ki fòk di. Non, m pale de Louis Gérald Gilles, m pale de Edgar Leblanc, m pale de 2 obsèvatè yo, m pale de Spido Augustin, m menm di ke jesyon peryòd Fritz Jean an petèt pat bay bon rezilta e e e e o ot e answit konpòteman ki vin gen Nan fen konsè la avèk Mèm Leslie Voltaire, Edgar Leblanc ki pral reyini Montana, tout sa ou wè ke se pagay e se dezòd. Non se paske nan fonksyonman konsèy la, paske nan fonksyonman konsèy la gen de aktè ki te trè pènisye o depa nan konpòteman yo, nan aksyon yo ki vin devwaye konsèy la. E tout moun ki Nan palè oubyen ki kap kotwaye ki tap kotwaye le fonksyonman di konsèy ap fè menm konsta se ke gen dè aktè ki te trè nwizib nan apwòch yo o nivo di konsèy prezidansyèl donk se a di ke te gen si te gen anpil entrig e gen yon seri de moun se yo ki te alabaz de tout entrig ki te genyen o sen di konsèy. Alò ou pwente di dwa e. Bon se prezidan nou votan yo ki selon w menm te dwe jwe yon wòl de vijil ki pat fè l eske akò 3 avril 2024 la li te ba yo mwayen pou fè sa? Wi e nan sektè yo sòti a menm o depa se konsa sa te kòmanse m raple m ke gon lè te gon tèks ki te gen ki pou al nan monitè gen yon nan obsèvatè ki pat vle siyen l tèks la pat ka ale paske alepòk O départ, lè sa potko gen kesyon de nominasyon, moun sa se yo ki sete lè sete l'oeil dakò de la popilasyon o sen di konsèy de de tranzisyon. Men se lè ke mentnan pral gen kesyon de nominasyon, yo pral antre tou nan nan menm chema a ki fè ke yo vin pèdi kredibilite sa e ki ki vin fè ke yo vin pa vo anyen paske yo pa ka vote, yo yo pa manm votan, yo pa ka vote e yo pa jwe oken wòl. Alò ke se yo ki te gen pou te fè pwa e kontre pwa, se regard e vijilan. des citoyens au sein du Conseil. Donk si yo te pran rekil la pa egzanp lè gon pwoblèm yo poze l, yo arbitre eksetera, donk pa t ap gen pwoblèm sa. Paske si 2 obsèvatè rive au sein du Conseil, yo pa gen oken wòl pou yo jwe e ke yo pa ka vote sa sè a kwa? Fòk ou gade espri tèks la wi. E se sa ke yo te vini pou yo, e se se se se te prensipal wòl yo nan konsèy la. E sa ke mwen mwen regrèt ke ke ke m deplore o dela de bòn volonte de tout kalite ke yo genyen. Men malerezman wòl sa a yo pa t arive jwe l nan konsèy la. Donk gon rekil ke yo te dwe pran, lese kèlke privilèj, lese kèlke avantaj pou yo te ka jwe wòl sa a veritableman. Mentenan mentenan ann eseye gade, puiske paralèlman a Croix te prevwa Okap, Organe de contrôle de l'action gouvernementale, Donk, ou di mesye dam sa yo, yo te dwe jwe yon wòl de vijil. Ki sa ki ta pral diferansye yo de OCAG la? Non, OCAG la se yon lòt antite ke li ye. Alò, vijil se alenteryè di konsèy. Men OCAG la li menm li ta pral kontwole laksyon di konsèy, pa menm di konsèy, de tout lè antite de leta dan san ansanm e notamman di konsèy e di gouvèneman. E se youn nan gran regrè ki genyen tou, le fèt ke yo pa mete an plas OCAG la. E m panse ke nan tout. dispozisyon, desizyon k ap gen ki pou ta pran nan kad yon akò politik si n ta gen pou n te fè sa, si sa rezilta e sa ke l ap bay, mwen panse ke premyè enstitisyon ke ta dwe genyen pou mete an plas se yon ògàn de kontwol de la tranzisyon. E sa fòk li ta mete an plas avan menm ke yo mete yon gouvèneman an plas. Paske yon pouvwa pa ka fèt san ekilib, yon pouvwa pa ka fè, pa ka san kontrepwa, se toujou danjre. Yo di ke le pouvwa absoli kowonp tou. Donk sa vle di ke. Ou menm doktè ki feyte akò 3 avril la, eske akò a gon kote l di pa egzanp konseye prezidan obsèvatè yo y ap obsève pou fè tèl bagay.
Non. E, ou wè, un texte ne peut pas tout prévoir, men sa a mansyone nan, li pa man, Acroix fè referans wi, men un texte ne peut pas tout prévoir. Si yo di obsèvatè, lè w ap obsève, w ap obsève pou w rann kont, w ap obsève pou w di ke sa fèt selon lè nòm, sa pa fèt selon lè nòm. Donk se ke nan fonksyonman an yo vin, e kòmsi ou vin gen 9 manm. Donk vin pa gon pèsonn k ap fè ekilib. Sinon ke yo te trete ou kòm manb aparantyè. Yo te bay ou dwa de vòt. Donk, paske ou pa ka mete anndan on ògàn de estrikti ki pa gen oken wòl. Donk se wòl sa a ke yo te dwe jwe, on wòl darbitraj, on wòl dekilib, on wòl de kontrepwa. E odepa sa te kòmanse konsa. Men otreman di, otreman di y ap obsève ou fè de rekòmandasyon. Men rekòmandasyon sa yo ki fòs yo pral genyen? Oh, moral!

Donk, yo te ka fè rapò, yo te ka gade, paske o depa, se konsa ke yo te ye. Se konsa l te kòmanse. Donk, gen yon wòl ekstrè, wè, ke yo ta kapab jwe. Paske mentnan sa k vin genyen kounye a, se ke yo vin netralize. Yo vin pèdi pouvwa tou. Yo pa p vote e yo pa bay tèt yo oken wòl. De tout fason, bon, an, an, an nou fè deba a byen. De obsèvatè, se evidan ke yo pa ka gen menm wòl avèk Les autres membres votants. Donk si yo pa gen wòl ditou, a quoi ça sert? Sa se pa ta sipoze la. An nou poze l konsa.
Nou pa konn ki wòl ke yo ta pral jwe. Men si yo yo pa ka vote, donk se de manm non votan, yo alenteryè doun gwoup ki genyen senk moun ki kapab vote. E yo menm yo pa ka yo pa kapab vote. Donk si yo pa defini bay tèt yo oun wòl, yo la pou fè kisa? Pou regabde? Ilè vre ke tèks la di ke yo gen menm avantaj, menm privilèj, men yo pa ka de moun ki la san ke yo pa gen oken wol. Donk e sak fè ke mentnan nan yon fonksyonman yon òganizasyon, dakò, ou ap menm nan yon gwoup, gen prefè disiplin, gen entè ki se prezidan, gen entè, donk yo te dwe distribye, yo te dwe bay tèt yo yon wol distenk de wol.

Wi, non, wè gen de konseye ki ki te byen gouvènans Leslie Voltaire la tout moun wè ke te gen yon diferans Laurent Saint-Cyr se youn nan moun ki te gen yon konpòteman nòmal. O nivo di konsèy nenpòt fonksyonè ke w ap mande sa nan palè ke y ap di w e menm bagay la. E menm lè lè de manm nan votan si yo te ka vote petèt ou te ka gen yon lòt konsèy tou wi. Ou wè wè sa m di w la? Donk gen de moun ki te ki te jwe wòl e ki te plizoumwen a lenteryè di konsèy. E o depa e e Fritz Alphonse Jean te gen yon wòl ke l te kòmanse jwe. Men se pa la swit nan egzèsis prezidans li an ke bagay yo pral degringole. Ou wè sa m vle di w la? Paske ou konnen ke se 2 pèsonalite, 2 karaktè diferan. Dayè mwen menm odepa m te toujou kont gouvènans tounant lan, dakò? E si se pa t Edgar Leblanc nan movèz apwòch li, movèz jesyon ni, e mank de lidèchip li, ou pa t ap gen gouvènans tounant. Paske a chak prezidans, se yon pèsonalite ke w genyen ki pral devlope, ki pral aji, donk sa poze poze pwoblèm. Ò pa bliye ke odepa dekrè a pa t prevwa gouvènans. Tounant se pa la swit ou nou raple nou seri sa epizòd sa gwoup dè 4 e ke ki te genyen lè yo te mete Edga Leblan prezidan e la nou pral nan gouvènans tounant lan e se depi lè sa ke deriv la kòmanse.
Me Pierre Louis, toujou nan menm echèk nap pale de manb konsèy yo, gen moun ki estime ke sektè yo yo toute osi echwe ke manb konsèy yo, dan la mezi ou. Nan sinyati akò 3 avril lan, yo te te gen yon mikmak, pa gen moun ki te konnen èske reprezantan yo yn fwa ke yo rive nan konsèy lan, yo pral deside an pwòp pèsòn, nan pwòp non pa yo, oubyen pou sektè ki voye yo a. Ok.
Sa son bèl kestyon e ke mwen dakò sa, apresye l. Se ke fòk nou wè l a 2 nivo. Premye nivo a, o depar, Alepòk m raple m ke mwen te sekretè jeneral lè tèks la te vini, mwen te poze efektivman pwoblèm sa a. M te di ke yon fwa ke mesye CPT yo, yo vin enstale, e akò 3 avril la, ok, e menm tèks dekrè a, alò ilè vrè ke fòk nou mansyone sa, dekrè ki te akonpanye akò 3 avril la, se pa dekrè sa a ki te pibliye, pase dekrè sa a, e pa blo ke sektè yo te tou fè yon pwopozisyon de dekrè, ki te lye avèk akò 3 avril la, men lè l te rive, gouvèneman Ariel la pa t sinyatè de akò 3 avril la, l te sòti yon lòt tèks. Men se evidan, se la antre le mandan e le mandatè, antre kòmsi le reprezantan e le reprezante e le reprezantan. Donk sa vle di ke mekanis de kontwòl ki te genyen antre sektè ki voye moun yo e konseye yo, manm yo, li pa t klèman etabli. Men a lepòk te tèlman gen yon mache prese, se kouri eksetera, se mani nou, nou toujou prese an Ayiti, donk sa pat byen etabli. Sa efektivman vous avez raison c'est une grande defaillance ke l te ye, ki pat fin panse vrèman, paske w konnen ke mòd nou an Ayiti, moman ke n ap reflechi, n ap konstwi yon agimantasyon, n ap konstwi yon opinyon, n ap konstwi yon refleksyon, nou prese, nou kouri abouti li, donk nou pa disosye la faz.